Salitasyon tout moun depi kapital federal amerikèn Washington DC mesye Jean Robert Philippe kap remèsye nou e kap deja swete nou bon weekend jodi a se vandredi 23 desanm 2022 nouvèl yo. Kèk nan gran pwen kap domine aktyalite a isit Ozetazini komisyon chanm depite ameriken an ki tap ankete sou sak te pase 6 janvye 2021 an pibliye rapò definitif li kote li ta rann ansyen prezidan Donald Trump responsab. Gad Nasyonal Eta Texas la enstale yon seri fil de fè sou fwontyè avèk Meksik pou anpeche imigran yo vin mande azil annatandan yon desizyon definitif pran sou lwa sanitè Tit 42 a. Epi an Ayiti, reyaksyon apre Premye Minis Ariel Henry siyen yon akò ak klas politik la, sosyete sivil la pou yon soti de kriz. Nan fòk anan soye tout moun, nou remèsye ou, li fè kou pase tout semen nan avè nou, e kou nou konte kou pase avè konkou lòt semen kap vini, e pou nou antre nan nouvèl ane a ansanm, aktyalite ap domine sitou nan sa kap pase isit o Zetazini, yon komisyon la chanm depite pibliye rapò final li sou atak 6 janvye a, ke kote li akize ansyen prezidan Donald Trump Sandra Lemaire.
Rapò final Komisyon Lachanm Depite Etazini pibliye sou atak 6 janvye a di Donald Trump te komèt yon krim e li te patisipe nan yon konplo nan plizyè nivo pou ranvèse rezilta eleksyon prezidansyèl ane 2020 an. Rapò a ajoute ex-prezidan an pat aji pou anpeche patizan li yo atake Kapitòl la non plis. Direktè komisyon an, Depite Bennie Thompson ekri pou di Trump te limen dife a. Rapò a gen 814 paj e yo te pibliye l byen ta jedi swa. Li boukle yon ankèt ekstraòdinè ki te dire pandan 18 mwa. Rapò a di koz santral emet la se te yon moun Trump. Nan yon seri rekòmandasyon 7 Demokrat avèk 2 Repibliken ki manm komisyon an sigjere pou Kongrè a konsidere entèdi Trump pou l janm okipe yon pòs piblik nan lavni. Lidè sòtan La Chanm nan, Nancy Pelosi, di rezilta rapò sa a ta dwe voye yon mesaj klè bay tout ameriken pou yo veye demokrasi yo avèk vijilans. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington.
Nap toujou rete isit Ozetazini mezanmi, nou anba gwo lanèj yon gwo tanpèt ivè ke yo rele Elliott lakoz plis pase 4,500 vòl ayeryen anile atravè peyi Etazini e vwayaj anpil moun pandan jou ferye yo anje nan moman sa a Anna Joinville Saint Louis depi vil New York.
Plis pase 4,500 vòl vwayaj pa avyon anile atravè peyi Etazini yè jedi 22 desanm nan nan apremidi akoz yon gwo tanpèt ivè ke yo rele Elliott ki vin deranje plan vwayaj anpil moun pandan jou ferye yo ak jou fèt yo. Tanpèt la menase vin avèk gwo van, gwo nanèj, gwo fredi. Omwen 5 eta ameriken sa yo, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Georgia ak Kawolin di Nò, deja aplike plan ijans yo e gen lòt eta ki pral swiv pandan ke epòk gwo tanpèt nèj yo poko menm rive. Kondisyon sikilasyon wout yo danjere e chofè yo pa ka wè byen sou chimen wout yo nan kèk pati nan peyi a. Apre enstitisyon FlightOilTracker, plis pase 6,900 lòt vòl domestik k ap antre oswa soti nan Etazini te retade. Katelyn Schmid t ap eseye vwayaje e retounen an Ewòp. Nou te panse ke nou te ka ekonomize tan avèk vòl ki pi pre lakay nou an, e kounye a vòl nou an te anile 2 fwa deja. lakay nou an la a nan Iowa. Erezman, nou gen pitit fi nou isit la pou nou rete ansanm avèk li, men n ap tann pou l retounen vin chèche nou yon lòt fwa ankò. Robin Green, li menm, se yon vwayajè k ap tann vòl pou Pari. Vòl yo te disparèt sou òdinatè mwen an nan moman m ap fè rebooking nan. Se konsa, wi, m, mwen yon ti jan strese.
Victoria Spilabòs, yon responsab enfòmasyon piblik, esplike pou l di. Nenpòt lè moun ap vwayaje pandan sezon fredi yo, move tan kapab toujou frape yo. Nou konnen ke tanpèt la pral blayi sou anpil vil nan peyi Etazini, e nou pral wè sa apati de demen ak nan fen semèn nan. Nan moman sa a, ayewopò Los Angeles la ap fonksyone a apeprè 80 pousan vòl yo alè, men sa ka definitivman chanje pandan tanpèt sa a kap vin la a. Ou konnen, sa kòmanse afekte nou. Gaby Mills bò kote pa l se yon vwayajè ki soti Los Angeles. Wi, se konsa. Aktyèlman, mwen te sipoze vwayaje depi yè, men mwen resevwa yon mesaj tèks ki di ke vòl mwen te anile nèt, e mwen te di, Ok, kisa sa vle di? Se konsa, mwen te oblije tounen vin pran yon vòl pou jodi a, e erezman yo pa t fè m peye anplis pou sa. Men wi, mwen te sipoze lakay mwen depi yè. Madanm sa a vin fè pwovizyon avan tanpèt la. Mwen vin nan makèt la pou m pa bezwen soti pou semèn sa a. Epi nou pral bloke lakay nou, e n ap gade lanèj nan fenèt. Wi, mwen renmen sa wi, espesyalman pou jou Nwèl la. Nan vil Chicago, moun ap achte sèl pou lanèj la. M ap pare pou m ranmase 50 liv sèl. Mwen gen sèl deja wi, men m pral voye l devan lakay la, konsa, l ap pi fasil pou m pelte l. Done yo montre ke majorite vòl ameriken yo ki anile yo se nan Chicago oswa Denver, ki se de sant koneksyon entènasyonal. Prediksyon AccuWeather, ki se yon enstitisyon k ap veye tanperati yo, fè konnen ke tanpèt la ka rapidman ranfòse nan sa yo rele yon bonm siklòn atravè yon pwosesis ke yo rekonèt ki rele teknikman yon bonbojenesis, ki se lè presyon bawometrik la tonbe epi yon mas van frèt fè kolizyon ak yon mas van cho. Tanpèt nèj sa vini nan moman ke Administrasyon Sèvis Transpòtasyon Piblik la te di ke li espere ke volim vwayaj yo pou jou fèt yo te remonte nan nivo li te ye anvan pandemi a e jou ki ta sipoze gen plis aktivite se 3 jou sa yo anvan fèt Nwèl la. Daprè statistik, genyen 200 mil moun ki ta sipoze vwayaje pandan fèt yo soti nan LAX, Ayewopò Los Angeles, Kalifòni an. Men, tanpèt nèj la pral afekte yo anpil. Valerio Saint-Louis pou voa Kreyòl, New York. Mezanmi se gwo koze mezanmi se tout moun mare senti yo k moun yo mare senti yo paske Lapli ap tonbe yon kote, van, epi lanèj tou, moun ki pa ka vwayaje, alòske nou nan sezon fèt, nan fèt nwèl kote fanmi pral pase ap vwayaje pou al rankont jwenn fanmi yo tou. Aktyalite a sou plan entènasyonal, nou prale an Risi, enben gouvènman ris la pat mete dlo nan bouch li pou l kritike byen kritike Ikrèn ak Etazini apre vwayay Prezidan Zelensky sot fè nan Washington. Dènye nouvèl yo fè konnen Larisi ogmante pèsonèl militè l Jacquelin Belizaire.
Minis Defans Britanik la fè konnen jodi vandredi 23 desanm 2022 a, Prezidan Ris la Vladimir Putin resevwa yon pwopozisyon pou ogmante a 30 pousan, swa yon milyon 500 mil pèsonèl lame Ris la nan rejyon ki pa twò lwen Ikrèn. Daprè Ministè Defans Britanik la, Minis Defans Ris la, Sergei Shoigu, prezante plan an bay Prezidan Putin kote l presize ogmantasyon sa ap gen ladann omwen 2 brigad nan nòdwès Larisi, k ap tounen yon fòs divizyonè. Rezon ki dèyè desizyon sa a se akoz swadizan menas ki vini ak adezyon Laswèd ak Lafinland nan l'OTAN. E dapre mizajou otorite britanik yo, desizyon sa a fè pati manèv ki mache ak envazyon Larisi nan Ikrèn pandan sòlda ris yo ap fè fas ak anpil presyon nan Ikrèn. Pandansetan, nan yon diskou yè swa, prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelensky, mete devan popilasyon an, li fè konnen vwayaj tou kout li sot fè la nan Washington nan mitan semèn nan deja bay bon rezilta. Nou soti Washington ak bon rezilta, avèk anpil bagay ki kapab ede. Deklarasyon prezidan Volodymyr Zelensky, ki nan menm videyo sa a, ki parèt sou Telegram, remèsye prezidan ameriken an, Joe Biden ak tout Kongrè a pou soutyen yo ba li nan lit Ikrèn kont Larisi ki anvayi peyi yo depi anviwon 10 mwa. Prezidan Zelenskyy te ale Ozetazini mèkredi a, kote l rankontre an prive ak Prezidan Biden e li te pran lapawòl devan 2 chanm Kongrè a reyini. Pandan vizit sa a, Prezidan Biden anonse yon nouvo pwogram militè pou Ikrèn ki rive yon milya 100 milyon dola e ladann genyen yon seri misil Patriot, youn nan zam pwisan ke Kyèv pa janm genyen avan sa. Kòm reyaksyon, otorite Moskou yo akize yè jedi a Kyèv ak Washington deske yo pa okipe preyokipasyon yo menm yo genyen e yo akize Washington Etazini dèske l ap itilize Ikrèn kòm chan de batay pou afebli Larisi. Kremlen di tout bagay sa yo ap dewoule nan moman Prezidan Vladimir Putin ta vle mete yon fen nan konba yo e li deklare menm devan jounalis toutotan advèsè l yo konprann sa pi vit enben se plis l ap pi bon. Jacquelin Belizaire, voa Kreyòl, Washington.
Toujou nouvèl konsènan Etazini, nap rete o Etazini, nou pral sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la pou n di w ke Gad Nasyonal Eta Texas la ranfòse mezi sekirite yo sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik nan moman kantite imigran kap vin kap tann pou yo travèse fwontyè a pou yo al mande pou yo vin mande azil san dokiman legal pa sispann ogmante, ann al wè sa pi devan. Yo plizyè santèn imigran k ap tann lòt bò Flèv Rio Bravo a nan El Paso, Texas, posiblite pou yo antre Ozetazini al pase fèt Nwèl la ak fanmi yo si Tit 42 a ta leve. Kou Siprèm nan bloke tanporèman Tit 42 a sou demand 19 eta nan sid peyi a. Administrasyon ameriken an te mande Kou Siprèm nan pou rejte demand eta sa yo, an menm tan li mande yon ralonj jisko 27 desanm pou pèmèt li prepare pou akeyi plizyè milye imigran ki gen lontan depi y ap tann pou vin mande azil Ozetazini. Pandanstan, plizyè santèn imigran nan vil Matamoros, o Meksik, pare pou pase fèt Nwèl la ap dòmi anba tant si anyen pa fèt.
Vanessa Evenga, yon imigran venezuelyen k ap tann nan vil Juarez, o Meksik, sou fwontyè avèk El Paso, Texas, deklare, N ap tann isit la. E yo di nou yon bagay jodi a epi 30 minit aprè yo di nou yon lòt bagay. Nou pa konprann anyen. Yo di nou Tit 42 a pwolonje pou 27 desanm, men jij yo poko di anyen sou kesyon sa. Pandanstan, Gad Nasyonal Eta Texas la enstale yon seri de fil fè barbele pou anpeche imigran yo rantre sou teritwa ameriken an.

Ede fanmiy nou. Lèm rive la poum wè pakèt sòlda sa yo sa fèm mal anpil se tankou mwen santi pa gen okenn posibilite ankò. Plizyè douzèn imigran te rive sou fwontyè a 48 è avan dat 22 desanm ki te dat ke jij Emmet Sullivan te fikse pou tit 42 a te leve.

Imigran Meksik pa vle resevwa, pa egzanp tankou Nikaragweyen avèk kèk peyi nan Amerik di Sid, ebyen Etazini kite yo rantre vin fè demand azil yo pou rezon imanitè. Sepandan, Etazini kapab ekspilse nan peyi dorijin yo tou lòt imigran ki rantre Ozetazini san dokiman legal. Administrasyon Biden nan deklare madi pase ralonj la ap pèmèt li ogmante resous sou fwontyè a pandan ke lap itilize otorite legal aktyèl yo ajoute sou nouvo politik pou l fè fas avèk pwoblèm ki kapab poze kèlkeswa lè Tit 42 a ta leve. Kèk imigran kap tann nan pati meksiken an ebyen yo gen espwa ap gen yon chanjman an favè yo. Jean Robert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Pwogram sa w ap swiv la oubyen w ap tande a, ebyen li soti nan kapital federal ameriken nan Washington DC, jodi a se vandredi 23 desanm 2022.
Lidè UNIR lan, Pwofesè Clarens Renois, pibliye yon nòt pou eksprime dezakò l pa rapò ak demach sa li estime ki pa enklizif. Se pa yon akò enklizif paske pa gen konsansis lajman laj ki ta jwenn pou akò sa a mete sou pye. Pa egzanp, nou wè ke Wo Konsèy Tranzisyon, HCT, ke gouvènman Premye Minis Ariel Henry a di l mete sou pye a, se yon Wo Konsèy Tranzisyon ki pa gen okenn pouvwa ladan li pou l fè kwakseswa. Se yon ògàn konsiltatif ke l ye, Premye Minis la konsilte l lè l bezwen l, si l bezwen l. Dezyèmman, li gen 3 manm sèlman ladan li. Li pa gen reprezantan pati politik majè nan peyi a ladan l. Ou pa kab siyen yon akò nan kriz politik ki gen la jodi a san patisipasyon pati politik ki majè yo nan peyi a. Nou panse ke nan nan nou menm nan UNIR ke akò 21 desanm Premye Minis lan siyen an se yon akò ke l siyen ant moun ki pwòch li yo men pa gen okenn ouvèti politik ki fèt anndan li. E akò sa a pa favorab a peyi a, li favorab a moun k ap chèche siyen pou yo jwenn yon fonksyon nan administrasyon, yon pòs nan gouvènman. Donk poutèt rezon sa yo nou pa siyen li. Sepandan, UNIR di li toujou pou dyalòg, pou dyalòg sa kapab jwenn yon vrè konpwomi ki pral reponn a aspirasyon pèp la, ki pral gade kriz politik la nan dimansyon ke li ye a, e ki pral pote lapè, lasekirite pou ke aktivite yo kapab reprann anndan peyi a e pou ke eleksyon yo kapab fèt nan bon kondisyon. Bò kote pa l, Senatè Patrice Dumont ki fè pati ekip Montana fè konnen Premye Minis Ariel Henry pa ka nan okenn konpwomi politik enpòtan. Pou ki rezon pou l ladann nan? Nan kisa pou l ye ankò la a? Bon, sa l fè? ki fè ke pou yo ta di a ki sa li ye, ki sa l fè pou yo ta di ke fòk li nan konsensis lan. Ou te rele pitit ou, pitit fi w Frizelia? Frize te fè yon bagay pou ou? Sa l te fè, sa l fè pou peyi a? Li gen yon bagay li di, li gen yon bagay li fè ki fè ke fòk nou di. Ke wi nap mete li lap ebyen se se bib ann rele l François Duvalier. N ap raple, peyi Dayiti ap fè fas ak yon pwoblèm sosyopolitik ak ekonomik san parèy depi plizyè lane. Kominote entènasyonal lan, notamman Lèzetazini Damerik, toujou plede an favè yon akò global ant aktè yo pou rezoud kriz lan. Renan Toussaint, pou voa Kreyòl. Pòtoprens. Alò, dapre nouvèl yo, Renald Chant t ap pale nou de reyaksyon lidè kèk lidè politik genyen apre Premye Minis Ariel Henry fin siyen yon akò sou ki avèk objektif pou rezoud kriz politik la. Mwen se Jean Robert Philippe k ap pale avèk nou depi kapital federal amerikèn nan, Washington DC. Ebyen n ap toujou rete nan aktyalite a nan peyi Dayiti, Ministè Kondisyon Feminin òganize yon fowòm sou egalite òm fanm avèk vyolans k ap fèt kont fanm avèk tifi, Yves Manuel. Fowòm sa ki reyalize sou oryantasyon kad referansyèl egalite òm fanm ak kont vyolans k ap fèt sou fanm ak tifi Se yon okazyon pou Ministè Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm sansibilize 250 etidyan finisan nan inivèsite leta sou vyolans ak inegalite sosyal yo nan sosyete ayisyèn nan. Ansyen minis Paul Antoine Bien-Aimé ki reprezante rektè inivèsite leta felisite minis kondisyon fanm nan pou inisyativ lan e sitou batay l ap mennen pou mete fen ak vyolans baze sou jan. Mesye Bien-Aimé envite etidyan yo pou enplike yo. nan batay sa. Fò nou reflechi e fò nou goumen. Reflechi e goumen pou nou ka mennen rechèch syantifik k ap pèmèt nou suiv ki jan rapò sosyal ant fanm ak gason ap evolye andedan Inivèsite Leta a li menm. Reflechi e goumen pou nou pa rete sèlman ap fè rechèch syantifik, men pou nou batay tou kont inegalite ki genyen ant fanm ak gason nan fason jèn fi yo ak jèn gason yo reyisi antre andedan inivèsite leta a. Bò kote pa l, reprezantan ENFPA a nan peyi Dayiti soulinye envesti nan jèn yo se yon nesesite. Seydou Kaboré ankouraje patisipan yo

sou pwoblematik dwa moun ak diferan angajman Leta pran sou kesyon sa a. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. N ap raple w ke nan okazyon fèt Nwèl la, Lavwadlamerike ap prezante yon pwogram espesyal. E pwogram sa ap pase lendi avèk sa n rele pi bon pami pi bon repòtaj ke nou pase pandan ane 2022 a. Mwen menm, m ap o Meksik, kote m ap pote ban nou tou aktyalite a sou sa k ap pase. N ap kontinye avèk aktyalite a nan peyi Dayiti, pa gen okenn aktivite ki anonse pandan fèt fen dane a, daprè konsta korespondan nou Machado Vilme fè.
Nou Channmas, nan sant vil peyi a, kote ki gen pou pi piti 3 gwo plas piblik ki chak fen ane reyini anpil timoun ak granmoun ki pou vin pran plezi epi fè foto nan bèl dekorasyon Nwèl ki souvan fèt nan espas la. Daprè konsta yo pou vandredi 23 desanm 2022 sila, nou pa wè okenn dekorasyon ak lapwòpte pou akeyi fèt nwèl la tankou sa toujou ye chak ane. Menm yon afich djaz ayisyen yo nou pa remake. Sitiyasyon sa se konsekans enstabilite politik peyi a ak aktivite gang yo ap mennen nan kapital la. Jounalis kiltirèl Jude Gillot di nou se sèlman 2 nan djaz tenò yo ki rete Ayiti. Se pou la premyè fwa wi, je vu sa isit an Ayiti, ke nou rive nan fen dane, pa gen djaz ki rantre, se sèl Kreyòl la la ki anons nou tandem avèk Tony Mix. Mass Konpa te anonse albòm li la, l pa sòti, Kreyòl la se sèl grenn djaz la, se youn e avèk Mass Konpa ki sanse rete isit an Ayiti, apre sa Djakout la lage pye l, sikonstansyèlman palan, ekip Lage pye l, sikonstansyèlman palan, èl di pa gen rèv, vi noktin yo, yo sanse abandone. Kèk fanatik mizik nou te kwaze sou plas piblik yo esplike kijan sa afekte yo. Toujou renmen ale nan bal sitou enposib malerezman pwoblèm ensekirite a fè djaz yo pa ka jwe pou desanm nan nou konnen kòm dabitid konn gen gwoup ki konn ap soti albòm yo nan fen ane a men malerezman pou ane a nou pa jwenn sa. Tankou gen lòt djaz nou aprann k ap jwe okap men pwoblèm ensekirite a nou menm nou pa ka travèse. Pou n ale nan pou n ale nan pèfòmans djaz sa yo nan vil pwovens yo. Nou gen yon pwoblèm ensekirite k ap ravaje peyi a, m gen enpresyon tout kote pou djaz yo ta riske vin jwe men akoz bandi fin pran peyi a yo vin pa ka pa ka jwe, ann pran egzanp nan nò moun ta sipoze al al al pran ti plezi yo nan Tropicana. Men jounen jodi a nan Nò bloke moun pa vrèman ka riske pase epi nou gen nan Sid tou Okay nou konnen e bèl mèvèy li fè nan zafè mizik men jounen jodi a nou pa nou pa vrèman al danse ti plezi nou sa tankou mwen menm antanke melomàn m ta renmen pran ti plezi sa e destrese mwen men mwen pa kapab pa rapò avèk sikonstans peyi a vin ye jounen jodi a. Nou espere bagay yo ale mye pou ane k ap vini an se espwa kèk sitwayen ak sitwayèn. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. E kounye a nou pral nan vil Okap kote nou pral jwenn jounalis Gérard Maxineau ki gen yon bon nouvèl pou nou sitou pou timoun yo.
Se jodi vandredi 23 desanm 2022 sa a ke responsab lakay Foun World yo ap louvri pòt yo a gran piblik lan nan katye Bèlè nan vil Kap Ayisyen. Poukisa se Okap? Yonn nan asosye yo, Walson Sanon, eksplike voa Kreyòl ke fas a sitiyasyon strès ki genyen nan kapital peyi an, yo chwazi Okap pou enplante pak de je sa a, men tou pou voye yon mesaj despwa pou dyaspora ayisyèn nan. Sitiyasyon peyi an li konsène nou, fòk se nou menm tou ki pou voye yon lòt imaj. Mwen menm avèk asosye m, Jean Paul, nou di ke sitiyasyon k ap viv Ayiti, espesyalman Pòtoprens, pou ki sa nou pa fè yon bagay au Cap-Haïtien? E lè nou gade kòman ke la famille li dekonstonbre, sitiyasyon de. Strès ki ap ravès, sa m te ka di ravaje pèp ayisyen, nou di an nou pran yon chans. Sètensi ke Jean Paul ki se asosye m, ki gen yon ekspètiz nan domèn sa a, epi nou di an nou retire pak sa a ke nou t ap deja, nou t ap build Pòtoprens pou nou rantre au Cap Haïtien avè l. Jean Paul ki se yon avoka ayisyano-ameriken ki asosye nan pwojè sa a, ki fèt nan vil Okap konfye nou ke sa pran dè zane men yo rive jodi a konkretize rèv yo an. Siksè a tou, se gen seri de eksperyans ou pase nan vi w, kòman w kapab pataje bon eksperyans sa avèk nou? Ebyen, etan done m etidye aletranje, toutan m ale nan seri de pak, se yon bagay m vrèman, vrèman renmen. Men, m vin gade l lakay mwen pa gen, li pa egziste. Ebyen sa te vin pote m a pale avèk seri de zanmi pou n wè kòman n te kapab mennen yon bagay konsa kanpe. Sa pran nou dèzane men nou arive fè l Okap. Plizyè paran deja pare pou mennen pitit yo, pwòch yo nan pak de je sa a ki se yon grann premyè pou vil Kap-Ayisyen. Gérard Maxineau, Okap, pou Lavwadlamerik. Èvni se sa li ye, lakay moun love, granmoun pou timoun.
E nouvèl sou vedèt yo avèk Sandra Lemaire.
Nap kòmanse nouvèl sou vedèt yo avèk BTS. Manm gwoup K-pop popilè a, Jin tanmen sèvis militè li. Jin se manm pi aje gwoup popilè Sid Koreyen an e li tanmen sèvis militè li Madi. Se yon egzijans pou tout sitwayen, dapre lwa peyi Kore di Sid. Sèvis militè dire 18 mwa. Manm BTS yo ak fanatik yo te sou plas pou di vedèt la babay e pou swete li bòn chans. Gen 6 lòt manm BTS ki pral fè sèvis militè yo tou pandan ane k ap vini yo, youn apre lòt, ki vle di, Gwoup K-pop ki pi popilè nan mond lan pral oblije fè yon poz nan aktivite yo pandan kèk ane. Kestyon sèvis militè a te soulve gwo deba nan Kore di Sid sou kestyon pou konnen si wi ou non lè a pa ta rive pou revize sistèm konskripsyon peyi a epi bay egzanpsyon pou atis ak vedèt tankou pa egzanp manm BTS yo oubyen si yo ta dwe elimine egzanpsyon ki egziste pou tout moun. Jane fete 30 an pi bonè nan mwa desanm lan e li te rejwenn lòt rekri yo pou sèvis militè yo nan vil Yanchon ki sitye tou pre fwontyè Kore di Nò a. Li pral patisipe nan 5 semèn antrenman militè de baz, dapre sa ministè defans la fè konnen. Yon jiri tanmen delibere rasyon nan pwosè rapè Tory Lanez ke yo akize deske li te tire vedèt hip hop Megan Thee Stallion nan pye epi blese li. Jiri a ki gen ladann 7 fanm avèk 5 gason kòmanse fè deba jedi maten apre avoka defans Lanez la te prezante dènye agiman li. Rapè kanadyen an ki gen 30 an plede non koupab a 3 chèf akizasyon pou krim, pami yo atak avèk yon zam semi otomatik. Misye ap fè fas avèk posibilite pou l ta pase 22 zan nan prizon epi pou Lèzetazini ta depòte l. Avoka Lanez la di se pa rapè a ki te tire vedèt Megan Thee Stallion. Chance the Rapper vwayaje al an Afrik kote li te enspire pou l kreye yon konsè gratis ki marye ar avèk mizik nan Afrik de Lwès. Loreya pri Grammy a ansanm avèk rapè Vic Mensa pral patwone premye festival Black Star Line nan nan vil Accra nan peyi Ghana. Festival sa va dire yon semèn kote yo va gen evènman tankou diskisyon panèl,

e pou emisyon nou fè pandan ane a epi tou e pwogram sa yon pwogram espesyal nan prezante w nan menm lè n abitye pase a 4 è epi pwogram radyo sou televizyon ap retounen madi kanta pou mwen menm Jean-Robert Philippe m pap la m ap prale sou fontyè a tou mwen pral chache pote ba ou tou sa k ap pase avèk imigran ki deja mache sou fontyè a e ki pral chache pou yo wè si yo kapab rantre Ozetazini. Mwen menm m ap swete nou pou nou pase yon bòn fèt, bòn nwèl, jwayèz nwèl avèk tout fanmi nou epi n ap raple w ke Odette Roy Fombrun mouri li te gen 105 an.